Aprè lanmò Babekyou, ban m 4 a 5 mwa pou wè si Ayiti ap chanje vre. Misye, misye pral mouri. Tann mwen. Misye pèdi batay. Misye vin twò awogan. Misye vin twò awogan. Misye vin ransè twòp. Depi ou wè blan ap pede vin, vin fè videyo ansanm avè w konsa, blan nan live ou toutan. Depi ki lè blan te zanmi moun konsa? Se lokalize y ap lokalize w pou yo tiye w. Yap lokalize w. Depi kilè blan te konn ap ransa moun konsa, manman mande, manman manman manman mande, manman mande moun ap tradwi pou yo, ap pale kaka. Ou panse se Babekyou k pi mechan? Se li k ka gen pi gwo foli bay gwo deklarasyon, men m pa kwè se li k pi mechan. Paske ti bandi 16 zan yo te nan lari yo, Babekyou son polisye l ye, son nèg ki gen fanmi. Kanmenm misye gon kè. Tande m, tande m, Misye son polisye li ye. Lè l te nan akademi yo te di l. Li fè tout tan l ap tande sa. Sa l gen pou l fè, se pou l pwoteje, se pou l sèvi. Tande m. Sa l gen pou l fè, se pou l pwoteje, se pou l sèvi. Men ti nèg ki nan lari a, depi yo pran l yo rantre l nan gang nan, yo di l sa l gen pou l fè, se pou l tire, se pou l tiye. Sa vle di Babekyou pa ka pi mechan ke yon timoun ke w pran nan lari a, ou t ap imilye l, ou t ap krache sou li, ou t ap bat li, ou pa t vle l jwe ak pitit ou, ou t ap rele l vòlè, ou t ap li t ap siye machin ou, ou t ap klaksone nan tèt li, kounye a nèg sa a bandi vin pran l yo rekrite l, yo mete l nan yon chan bandi, ou pa ka pi bandi pase l. Men kiyès tout moun vann ou kòm kriminèl? Se Babetue paske se li k pi frekan e li k toujou devan. Tout diskou se li k pou fè l. Tout radòt se li k pou pale l. Nan men kiyès ki vin parèt pi mechan se ou k ap pale toutan. Se li menm. E m pral ba w yon bagay. Patnè yo rele Vitelòm nan. Li ka pi mechan ke tout nèg sa yo. Men vu ke li parèt pi saj, nan di avite, misye nan bandi, se li ka pi mechan nan la ri a. Se li ka pi kriminèl, babekyou yo vann nan. Izo wè kap fè chèlbè a, li ka parèt devan w la, epi wap tande mizik, wap jwe mizik ansanm avèl, wap rape, wap bagay, izo di voye misye ale. Men vitelòm li ka depi w rantre w pa sipoze sòti. Men tout moun prann pou pi bon moun paske li pa pale. Ou wè menm lè Babekyou ap fè gwo vwa nan live yo, Babekyou ap ranse. Li menm li saj tankou yon imaj. Bon kriminèl pa fè bri. Nèg ki fò lekòl. Pa janm ap fè awogan nan klas la. Di m nan tan ou fè pase lekòl ki nèg ou te panse k te pi fò nan klas la epi ou wè k awogan. Men nèg ki pi sòt la k ap fè fouk, k ap pran fouk pou l la, k ap met estrateji deyò e li k pi frekan. Nèg ki pi jènjan lè l rive yon kote. Li pa bat moudal. Ou wè jis chita lap kontwole, saj, toujou prè, bonjou, toujou prè pou l rann sèvis. Men ti jok mak vini an ki sot andeyò a, pase l gon djin nèf sou li, l gon mayo, li fè ale vini nenpòt 35 fwa. Epi jènjan ou wè l jis rete nan yon ti kwen byen saj. L ap kontwole e se li k pral konyen tout moun anndan. Mesye sa m vle nou anrejistre pou n seri a aprè lanmò Babekyou. M pa dwa janm fè live sou bagay konsa ankò m pwomèt nou. Men aprè lanmò Babekyou. Ban m 6 mwa. Apre lanmò Babekyou ban m yon 4 mwa. Se kriminoloji k ap pale la. Se kriminoloji. Se kriminoloji k ap pale la. Apre lanmò Babekyou. Lanmò sanjou li pa al lekòl. Li pa reflechi, li pa konn anyen de la lwa, men Babekyou li menm li ka pa yon avoka, li ka pa konn yon pakèt bagay de la lwa, men lè w pase nan akademi, yo di w son sèl fason ke yo ka akize w, fò yo gen prèv a la men. Ayy li pap parèt tèt li nan krim paske sa son bagay ke l te genyen depi nan akademi. Men, lè monsonj yo pa konn sa k akademi, li pa konn sa k lekòl, li pa konn sa k ou wè djòl li gaye, sa vle di, sa pou l fè kounye a pou l montre moun se li k lè monsonj yo, pou l montre moun se li k pi mechan, pou l montre moun se li k kriminèl, menm lè se pa li k sot deyò vin a moun yo, men lè moun yo vini. Li met moun yo anndan pou l moutre w ke l gen 200 moun ke l kidnape anndan. Li moutre w ke l gen 200 moun ke l kidnape, se li k bawon an, si l pa voye moun yo ale, moun yo pa prale. Gen Babekyou pa foure tèt li nan mayi konsa. Ou janm wè Vitelòm nou di m ki son jeni k fè inivèsite a. Ou janm wè l moutre w kote l gen moun anndan l ap kidnape frè? Ou janm wè l moutre w sa? Lè moun al lekòl, ak lè moun pa al lekòl, se 2 bagay diferan. Men kounya, eske politisyen yo alèz konsa? Nèg yo chaje kòb, nèg yo gentan gen sanksyon sou tèt yo, yo pa ka vwayaje. Eske nèg yo vle pou peyi fonksyone vre? Si peyi fonksyone, nèg yo deja pa ka vwayaje ankò. Nèg yo deja pa ka fè pyès wout. Kounye a, ou pral gen gwo travay, Petyonvil pral chaje moun, Boudon pral chaje moun, ou pral vin ni moun yo, ou pral vin kole avè yo toutan, e son ti gwoup yo ye deja ki gentan antann yo, yo pa vle lòt moun vin antre nan ti gwoup yo a. Pou sa nèg yo rayi m nan wi frè. Nèg yo ap jonkè m tout bagay pou yo fè nou pa tande m ankò. Paske se sèl mwen kap fè sore map fè sou entènèt la la. Paske m pa gen bò. Paske m pa gen bò. Yo eseye aliye ma babekyou. Sa pou m fè kounye a. M pè pou yo pa aliye ma babekyou. M wetire tèt mwen. Epi pèp la menm bare jel bare yo voyel al tiye tandem se mwen kap pale se sèl mwen kap fè sa map fè a la rezon pou yo fèm pè rezon pou yo fèm pè rezon pou yo retirem nan sa map fè a la se alye pou yo alyem a gang yo pase depi yo alye yo a gang se dènye bagay pou moun ta diw otomatikman pa gen moun ki vle pale avèw tout moun pèw tout moun bagay. Men mwen menm m pa gen anyen pou m pèdi. Ou byen avè m, m byen avè w, ou pa byen avè m, tou bouda w, ou pa lajan ameriken, ou pa moun m ap fè biznis ansanm avè yo, m pa gen anyen ann Ayiti, sa vle di otomatikman tout sa w di sou jan m sòt ba se vre? Tout sa w di sou jan m sòt ba se vre? Pase game nan m konnen l deja. Jeu psychologique la, Theriel pa ka fèl sou mwen, se mwen ki pou fèl sou li paske m fè pi gwo etid pase l. Li pa ka fèl sou mwen. Se mwen ki pou fèl sou li, m fè pi gwo etid pase l. Sa l ap fè a se yon bagay ke l fè pa woutin. Mwen m se lekòl m ale m chita mouda m pandan konbyen ane. Pou m fè swa m ap fè a la. Toulèka pèp ayisyen. Babekyou rive nan dènye tan l. Mwen k di l. Stipidite misye k ap tiye l. Foli gwo chèf misye k ap tiye l. Se pa moun kap tiye misye, misye ap tiye tèt li. E misye rive nan dènye tan. Paske nèg yo genyen misye, nèg yo jwenn misye kote yo tap chache l la. Pa gon moun ki vle wè misye. Pa gon moun ki vle wè misye. Boujwa yo a politisyen yo se zanmi. Yo vin jwenn pèp la kounya. Medya vin fè nou wè ke misye se elmi nou li ye se pa ede l vle ede nou vre. Sa vle di pa gen wout pa bwa pou misye ankò. Pa gen wout pa bwa pou misye ankò. Men ti vani piye a li menm. Ki gen objektif lap goumen depi konbe tan. Li vini kounya li pa wè kisa poul tou se fanm ansent. Se fanm ansent kel bezwen tiye. Se chofè kamyon, se chofè kamyon kel bezwen tiye. Se chofè kamyon l bezwen tiye, se fanm ki ansent ke l bezwen tiye. Bon lè yo di w kriminèl, ki sa moun pral di pou ou? Lè yo di w kriminèl, ki sa moun pral di pou ou? Lè w kanpe kounye a, Lè w kanpe kounye a, ou fè deklarasyon gen yon ti gwoup moun k ap goumen ansanm avè w, ou di se yo w ap voye mouri. Lè w kanpe kounye a, gen yon ti gwoup rès ki ret ansanm avè w wi, ki sòlda w ki ret dèyè w, ou kanpe ou di se yo w ap voye mouri. A tete pral kraze w monchè. Bon Mòvann se sa l ap chache. Se yon erè Mòvann ap chache pou l anvayi w. Se yon erè Tete ap chache w fè pou l fè Pou l ka bwè ti gout dlo. Paske l ap sezi. L ap pase l 3 fwa, 4 fwa l ap fè yon emisyon sèlman a sa. L ap fè yon emisyon sèlman a sa. Men kounye a, kou piti gwoup gang ki dèyè yo te renmen w, men lè nèg la tande w fè yon deklarasyon konsa, Youn pral pale a lòt. Mesye, ou pa tande sa Babekyou di? Se nou l ap voye mouri wi. O! Jan n fè chèf la konfyans. O! Mwen m te panse misye renmen nou, misye pa renmen nou. Mesye, si n tiye misye papa, si n tiye misye, epi se ou k pran prezidan kounye a, n ap fonksyone pi byen. Men kounye a, kòman n pral tiye misye mesye? Teyori di konplo. Babekyou pral pran yon konplo la. La polis pa menm bezwen al gaspiye balal nan mouda babekyou. Ti Ti nèg sa yo l minimize l di yo pral voye mouri a la se nèg sa yo kap tiye babekyou nan jou kap vin la yo. Ti nèg sa yo wè l deklare. Li di se yo li pral voye mouri a la, se yo ki pral tiye Babekyou la paske se sa politisyen yo ap tann pou fè yon erè. Paske politisyen yo gen kontak dirèk avèk gang yo. Pou yo di mesye nou wè sa m te di nou an. Babekyou pa t janm renmen nou. Pabliye moun ki pa al lekòl. Moun ki pa al lekòl se sou emosyon ou trete l. Mesye pa bliye sa m te di w la. M te di nou Babekyou pa t janm renmen nou. M te di nou Babekyou pa t janm renmen nou. M te di nou Babekyou pa t janm ekip nou. M te di nou ba, ou wè sa l di? Sa vle di li menm li kanpe l nan èkondisyone, li kanpe l ap fonksyone byen. Epi tande sa l di w. Nèg yo ap fè manje babekyou, menm nèg yo. Men kounya, men kote m bezwen vini an. Tann babekyou mouri kounya, ou pral wè kòman Ayiti pral chavire. Tande m, tann babekyou mouri kounya, tande m, anrejistre sa, se dènye sa m bezwen di la. E sèl babekyou pwoblèm nèg yo. Sèl babekyou. Sèl babekyou. Poze tèt ou kesyon pou ki sa. M bezwen pran 3 moun nan live la la ou 4 moun pou chak moun di m pou ki sa. Tout moun ou peyi chaje gang. Se babekyou k fè tout non sa e tout moun se nan bouda babekyou yo ye m vle yon moun konvenk mwen a sa rezon an sèl sa m vle m vle pou yon moun ou jis konvenk mwen poukisa ni boujwa ni politisyen ni pèp tout moun se babekyou ke yo vann e babekyou yo bezwen tiye. Moun ki pi frajil la se li yo vann plis. Depi.